M te bliye sektè laprès sa. M panse anpil moun la ki jounalis, yo gen pitit, yo gen madanm, yo nan sosyete a. Yo sitwayen avè w ke w jounalis. Gen sektè nan près Okay la ki pa nan laprès, ki nan politik aktiv. E se pa san rezon ke w tande gen jounalis ki di direktè lapolis sa, wi lapolis te itilize gaz. Si nenpòt moun ki pa al lekòl konnen lapolis fèt pou itilize gaz yo bezwen, ce n'est pas une question, c'est une provocation. Donk, mwen menm lè m ap pale, yo di a fò tout moun pran responsablite yo. Sèl byen moun kapab ba pitit ou, se mennen l lekòl, se mennen l nan yon bon lekòl. E jodi a mwen menm k ap fè politik, m ap batay pou tout moun ka mennen pitit ou nan yon bon lekòl. Donk pou byen sa a pa gen anyen pou w pa fè. Si se kat wòch pou w mete nan sak ou pou w mennen timoun nan lekòl, fò w fè l. Si pou w kanpe devan lekòl la tou pou w defann lekòl la, pou w defann pwofesè yo, pou w defann direktè lekòl yo, fò w fè l. W ap fè l avèk sa w gen. Gen moun ki gen wòch, gen moun ki gen baton, gen moun ki gen manchèt, gen moun ki gen zam. Nan nan peyi ptè pi gwo demokrasi ki gen sou latè Etazini, sètadi ou pa wè ki nenpòt moun kapab pote zam. Men yo te fè l, lè pè fondatè de sèt nasyon yo te fè l, pou te kapab mentnan bay bokou plis sekirite a sosyete sa. Jodi a la, pa gen kesyon de jounalis, pa gen kesyon de majistra, pa gen kesyon de polis. Nou gen yon sosyete yo pran an otaj. Se pa politik kap fèt la. Sa fè mwen m'idantifye lèzòm politik ki dèyè tout sa. Mwen di yo pa fè lach. Mwen vle rankontre yo. Mwen di yo m'vle rankontre Carlos Lebon. Li pa ka pè pou li pa rankontre nou. M'vle rankontre lè fè Mathieu. Konprann? De menm Kato tou kap voye finansman ba yo, m'vle finanse Kato. M'vle rankontre Kato. Men Kato pa kap fin manje Jacques Roche. Hein li ap viv depinite jodi a pou l antre nan yon pòs de polis pou l al chèche bandi e ke konbyen moun nan laprès ki mete aksan sou sa ke Kato ki pat dwe senatè a koz de ja pòch li manje hein Kato pou tout sa n konnen pat dwe kote l ye a se l ekspresyon de la decheyans de sèt sosyete e ki l awoje le dwa jodi a li antre nan yon komisarya l al chèche bandi.

Gen yn fason de poze lè kestyon nan yn sitiyasyon de dram. Mwen pa jounalis nan e pap janm jounalis nan kòm pwoblèm nan. Eske apèl ou fè a la se pa apèl a la gè sivil ou fè lè ou mande chak sitwayen pou yo ame yo pou yo kanpe devan lekòl lan? Entèpretel jan ou vle paske se nivo sa nou genyen. Men mwa je di, mwen mwa je di ke jodi a yon moun pa kab kite pitit paw. Lakay ou li pa al lekòl, fò chwazi. Wap chwazi pran yon baton pou mennenl lekòl. Wap chwazi pran yon wòch pou mennenl lekòl. Wap chwazi pran yon zam pou mennenl lekòl. Wap chwazi tou lè mwayen pou lal lekòl. Paske se sèl sa ap genyen. Paske lòt moun yo, yo gen lòt mwayen pou yo viv. Yo gen dwa pa al lekòl, yo pa gen metye, yo fè nenpòt bagay pou yo viv. Donk moun yo. Jodi a, yon sitwayen sou tout tè a, se li menm yon dè dwa imen. Edikasyon li pa gen pri. Paralèlman, lapolis ap fè sa l kapab. Paralèlman, lepakè ap fè sa l pa kapab. Men m envite laprès tou, egzòte laprès dè kay, laprès di Sid, pou yo fè sa yo kapab tou. Paske se pa politik k ap fèt la a. Se pa politik k ap fèt la a. E si gen politik, m envite ansyen kandida yo pou yo vin rankontre nou pou n diskite. Nou gen dwa pa dakò. Men envite yo pou yo vin diskite. M site non yo. E de menm moun sektè k ap alimante l kòm Moïse Jean Charles, nou di yo wi vin pale avèk nou. Hein? Kato li menm li di, mwen di l pa kab fin manje Jacques Roche. Nou pa kab fè alyans sa yo m pa konprann yo. Jacques Roche se jounalis li te ye tou wi. Li pa kab fin manje Jacques Roche, l ap rantre. nan yon komisarya pou l al chèche bandi. Donk m fè apèl a sa ki sitwayen lakay nou. Jodi a m pa p pale a jounalis. Nou pa gen okenn rezon jodi a nan eta ke n ye la. Diplòm nou pa pote okenn kote. Nou gen yon pakèt moun ki fè filo. L ap pale kreyòl avè w, li pa menm ka di sa l vle a. Li pa kab eksteyorize l. Nou ap kontinye konba politik la. Se pou nou kontinye l. La politik e pèmanant. La batay politik e pèmanant. El e peren. Men mete ann mete n dakò pou l minimòm lekòl la fonksyone. Pou ti afè yo fonksyone. Nou rive twò ba. Nou viv kòm de zanimo.
Donk yon apèl a la vyolans. Di sa w vle. Nou idantifye. Di sa w vle. Nou idantifye lè Mathieu Fritz Carlos Lebon pou sa. Di sa w vle. Wi yon apèl a la vyolans. Sa w ap fè a pa la vyolans li ye.

Jodi a fò n gade nou gade nou lèd, nou menm menm gen rezon pou n viv. Anyen pa choke nou.